Nap pale la de yon match ki pral mennen anpil, anpil, anpil, anpil fanatik non sèlman anndan stad la men nan televizyon e se sak fè lè m tap kòmanse emisyon an talè a m te di ke pou mwen menm e bon o de la don Brezil Ajantin ki se toujou yon final de rèv paske se 2 ekip ekstrèmeman popilè.

Ajantin se ekip referans lan jodi a ki gen tit koup du mond lan nan men l, tit Kopa Amerika nan men l e ki an pas pou l reyalize sa m t ap pale semèn sa a, yon dinasti. Mwen t ap pale de konpetisyon kontinantal e koup du mond. E sa a pa genyen ankenn moun ki fè, si w vle, 3 a la suit sa a ke Lajantin gen posibilite fè a. Lè m di pa gen moun ki fè l, Lespay fè l, men Lajantin sou wout pou l fè l tou. Ki vle di ke Lajantin antre nan yon peryòd la a kote vrèman dominasyon an kapab yon bagay prèske san pataj. Deja yo te gen anpil abitid rive nan final regilyèman, bon kounya la a yo kite kad sa a, yo ap fè mye, yo kounya ap chanpyon, o pliryèl. E remake ke m pa menm evoke kesyon finalisima a pou Lajantin ki se jis yon grenn match. Si m t ap pale de finalisima, si m t ap konte l, anfèt Lajantin t ap deja. Fen dinasti map pale a paske li tap gentan genyen kopa an 2021 ok finalisima an 2022 e koup du mond lan an 2022 men finalisima a pou mwen menm se menm sa map di la yo se son bagay minè e son grenn match dayè ase nouvo ide a bèl ide a bèl pou fè chanpyon Europe la jwe kont chanpyon am sud la. Lide ne pa ne date pas d'aujourd'hui tankou m sot di nou li depi debi 90 yo yap fè modèl match sa yo e li vini sou yon fòm ou yon lòt depandan de sikonstans la donk vwala L'Argentine ap domine nou di deja ke sou 62 match L'Argentine pèdi 2 grenn match se kanmenm yon bagay se yon bagay fou e lè wap konsidere lè w pran san w pou w ap konsidere statistik sa.

Men, laverite se ke Scaloni, tankou jan m t ap di l talè a de Gareth Southgate, nèg sa yo se 2 nèg yo ki trè reyalis, se 2 nèg yo ki gen yon ekip epi ki vrèman ap panse ki jan pou yo genyen. Men, ala, ala, gen 2 gwo diferans m ta ka di, ou ka jwenn plizyè diferans ant Southgate e Scaloni, se ke gen youn k ap genyen e gen yon lòt ki poko ka genyen. Si se le ka de Langletè oubyen ki pa genyen, banm di l tou senpleman konsa paske m pa konnen, lè m di poko a sa vle di ke y ap gen pou genyen, m pa konnen si y ap gen pou genyen e m pa gen boul majik ni boul kristal. Yon lòt diferans se ke Scaloni pa pè chanje ekip la an fonksyon de advèsè, an fonksyon de sa l wè, an fonksyon de reyalite a. Mwen panse ke lè w gade sa Langletè pwodui pandan koup dEròp sa a pa egzanp ki sot jwe la a, Wap wè ke gen plas, gen ti plas kote li te ka, kote antrenè a te ka di monchè banm tante yon lòt bagay la. Paske se kanmenm yon ekip ki gen kanmenm kelke jwè sou ban e jan yo kalifye yo, jan yo bat match yo montre ke gen yon bagay ki pa fin anfòm ok. Donk mwen, mwen panse ke sa a son faktè ekstrèmeman enpòtan e sa w gen. fidèl a 11 li a, alò ke ou wè Scaloni li menm, 2 lateral li te kòmanse yo, se pa avèk yo li sanse ap fini konpetisyon an, nèg ki te kòmanse demi defansif, se pa yo fòseman ki kontinye jwe rès match yo, Di Maria ki te kòmanse titilè, gen match li pa jwe titilè, e sa pa gen anyen pou wè a sispansyon, sa pa gen anyen pou wè a blesi.

Ok kalite pas kapitèn yo an James Rodriguez epi ou genyen kanmenm yon pakèt lòt jwè ankò tankou Rios, tankou Cordoba ki ap fè apèl an pwofondè yo ki vin fè ke ekip sa se yon ekip ki se yon menas pèmanan otou de yon nèg ki rele James Rodriguez ki rive m ta ka di rekonvèti tèt li alò il a toujou ete yon milye de tèren men rekonvèti yon ti pe jwèt li. pou li le plis serebral ke posib pou l fè mwens efò tou e jodi a la malgre Kolonbi se yon ekip ki jwe trè fizik e dèfwa menm nèg yo prèske a la limit de leksè tankou jan pa egzanp kout koud Muñoz lan e ki te pou yon ekspilsyon men mwen panse ke aprè se vrèman yon ekip trè solidè se yon ekip trè solid solidè e angaje detèmine. Kont l'Uruguay an demi final lan, on l'a vu, yo jwe tout dezyèm mitan a 10, yo stil elimine Uruguay. Alò, se sa m t ap di talè a nan premye mitan emisyon an, lè m t ap di nou ke Uruguay a, li gen kote desepsyon pa l ladan li, paske ou pa ka gen yon ekip, tankou m ta di w la a, w ap jwe, ou jwe tout yon mitan ak ekip la, kont ekip la a 11 kont 10, sa vle di ou gen siperyorite nimerik, epi ou pa janm rive fè desizyon an, e yo pa fè l. Yo pa. Ilèvre, te gen maladrès. Pa egzanp, Suarez, chout li lage sou poto a, m panse se yon boul ki pou gòl. Ok. M panse se yon boul ki pou gòl. Men, misye, misye choute, boul la ale sou poto. Apre, te gen lòt okazyon. Men, e, Kolonbi jwenn okazyon tou pou l fè 2 zero a plizyè fwa. E Kolonbi menm jwenn plis okazyon gòl klè. ke Urugwe pandan Kolonbi tap jwe a 10. E sa definitivman soulinye fay ekip Urugwe a. E men Kolonbi avanse e mwen twouve ke sam te wè an dezyèm mitan kont Urugwe a mwen te rele l yon masterclass defansif paske yon masterclass a 10 paske an jeneral a 10 ekip ki an enferyorite nimerik lan li toujou gon foutbòl prudan. kote li li antre nan lojik bare e pa dekouvri tèt li paske li deja pa gen ase jwè. Donk li pa gen enterè ap atake anpil pou l jwe sou yon espas ki pli gran, sa pral mande chak grenn jwè fè plis efò pou kouvri plis teren paske yo manke yon moun. Konprann? Donk lè tèl nèg te sipoze la, paske ou ta 11, kounya nèg sa pa la, men gen yon bezwen pou ke gen yon moun la. Sa k pral fèt? Sa vle di se yon nèg ki la. ki pral oblije eseye kouvri teren sa a. Se sa k fè w wè dèfwa ekip yo just chwazi rale bak la, yo jwe pridan paske pito m jwe sou yon teren redui, pito m jwe sou 50 mèt, sou 35, 40 mèt olye m ap jwe sou tout 100 mèt lan e kote tout nèg pral epapiye, m pral gen plis espas pou yo vannen m. Men, malgre ke sa a se yon ti pe standa nan apwoch yon match kote w a 10 kont 11, Kolonbi pa vrèman fè sa. Kolonbi jwe match li pratikman d'egal a egal a Urugwe menm pandan yo ta 10 la ok e evidamman yo yo yo fè atansyon yo prudan men ou pa ka di ekip la te sispann atake ou pa ka di ekip la te tap tap voye boul jete ok e mwen trouve donk ke se te vrèman yon se tè di gran tan jan yo fè match la jan yo abòde match la malgre enferyorite nimerik la la Kolonbi bon sa se yon aspè nan ekip Kolonbi a e fighting spirit.